Se sou foulay, kòmsi se yon moun ou mete nan live la, kòmsi pou, sou foulay sa vle di, yon bèl figi ou mete kòmsi pou atire moun, men se pa yon moun ki bezwen yon relasyon, an man se yon bèl figi ou mete pou li jis atire moun nan, DG, DG, bon ann kite sa, pandan m anlè a map tou fè demann, sa vle di misye chwazi Dadou paske l bèl, mete l nan live la pou l atire moun, non se pa bèl, ki bèl posib, se kalite lakay yon fi m bezwen, m pa bezwen bèl po, bèl po san odè m pa bezwen sa, se kalite lakay yon fi m bezwen.

Ou konnen poukisa m pa bon nan? Ok, banm di w yon bagay. Yè m te moute nan layf lan. M te moute nan layf lan, mwen te jwenn yon mesye kòmsi m te santi m te kapab renmen l. Paske l te gen yon timoun e m santi l t ap ban m manti tou ki fè m pa t desann ansanm avè l. Mwen bezwen yon mennaj. Men w konn poukisa m pa pran w? M gentan gen anpil bagay nan ou m pa p renmen. M gentan fè anpil analiz de ou, m gentan gen anpil bagay nan ou m pa p renmen. Lè sa m pa bon. Egzanp, Pa egzanp.
Pa egzanp, cheri, ban m yon egzanp.
M pa bezwen di l. Epitou, w pa t koze m non, cheri. Ou jis poze m kesyon, men w pa t koze m.
A, cheri, ou ka ban m yon egzanp. Bèl papi, ou pa t koze m, cheri. Ou te jis poze m de kesyon, men w pa t koze m. Ou pa t koze ansanm avè m. Men bebe, gen bagay sanba pou n pale wi. Pa tout nou ka ka. Sa vle di, daprè nou menm, nou genlè panse se paske nou lotbò, nou.
Ah chérie m pa rive jiske la tande m pa rive jiske la. Ou pat konn sa, ou se yon moun ou manke prensip, ou manke anpil anpil prensip. Si wap koze avèk yon fi, ou renmen yon fi e pa tout bagay ou ka mandel an piblik tande. Ou pa gen prensip e poutèt e pou rezon sa ki fèm pa pranw. M tap pranw wi, wè fòw t wè kòmantè an ba live lan m ta pral desann ansanm avèw men selon jan w Pale m pa apresye langaj ou. Ebyen anm di yon pawòl tande, tande, tande, ekoute m, ekoute, ekoute cheri m ka konprann, m ka fè yon erè, m ka fè yon erè ok, m ka fè yon erè de prezantasyon ou ka, ou ka ok ou korije sa m pa gen okenn pwoblèm avèk sa ok, m pa gen pwoblèm avèk sa ou ka desann avè m ann al pale sa pa yon pwoblèm cheri. Ebyen se koze avè li, ebyen se koze avè li petèt li ka ba w dezyèm chans.

Listen, listen to me, si m viktim de yo fòk mwen kapab denonse sa. Ou konprann? Si si m viktim de yon bagay fòk m ka denonse sa. Ou konprann? Dans se ka m fè esepsyon, m di ke se pa tou. Ok cheri, padon viktim, banm yon bagay byen. Écoute mi amor, écoute, écoute bèl papi. Pa panse ke si tout fwa anpil nèg usa konsa, Laplipa ladan yo, si yo lotbò, yo genlè panse paske yo gen rezidans, yo lotbò, yo ka voye deboude ba yon fi, yon fi pral aksepte tout bagay nan men yo. Sa se fè pa. Non cheri, sa se fè pa. Baby, listen, listen. Si ou pa ale lèt.
M pa rive jiske la. Nòmalman, mwen di w yon bagay ki te pase m, mwen pa ta vle pran nan menm sa k te pase m nan ankò. Se sa mwen vle di w. Men mwen pa vle mwen pa mete w nan menm kategori avèk moun ki te fè m sa fò eseye konprann m pa mete w nan menm kategori men la sèl choz mwen bay yon egzanp ki sa k te pase m fò eseye konprann sa m di w lan men se pa ou menm mwen di pèsonèlman k ap fè m sa ou konprann dayè mwen menm se paske mwen pa vle mwen pa vle annafè a nenpòt moun. Ou konprann? Se paske mwen pa vle annafè avèk nenpòt moun. Donk mwen vle yon timoun de paran, kòm ou di m ap viv avèk paran ou. Mwen vle yon moun de paran, yon moun sosyab, yon moun kòmsi ki byen edike, ki byen fòme. Epi nou m kapab met tèt ansanm avèk li. Paske mwen menm son... Ebyen m pa enfòme non bebe. Hein? M pa enfòme, m pa edike. Non cheri, pa gen moun ki pa edike. M pa enfòme, m pa edike. Bon tande bon se pa tout moun sa w di a li pa yon pwoblèm paske se pa tout moun ki pa t e pa tout moun ki te gen chans al lekòl e pa tout ayisyen e pa tout jèn ki te gen chans al lekòl ou konprann sa ka rive sa ka rive ou te gen nou ap bèl ou pa edike sa ka rive. Ou vle yon lòt fim ou te pou e e mesye. Wi m pa gen pwoblèm nan DG alò mwen kapab fè yon demand. Yon fi ki enterese ansanm avèk li pase fè yon kòmantè anba live lan di wi pou pou kapab monte pou li nap fè sa pi rapid pou nou ka pran moun pou la belle Dadou avèk Chrislove abone fon ti kòmantè di wi Chrislove mesye yo sou mwen trop.

Tande tande sim ou m pa fache paske ou mandem sim pa al lekòl non ou just rive nan yon live ou ap pale premye sa w di yo dim fanm sendomeng pa bon map tante chans mwen map fè w kredi se kwa listwa hein ou pa konn pale pèmèt mwen di sa ou pa konn pale menm fanm ozetazini pa bon menm li pale fanm tout kote mal menm fanm ozetazini pa bon vre nan ak mari nou nan kay nap fè diaspora peye kay pou nou nap fè diaspora okipe nou.